Bonjou bonswa tout fanatik vil mwen yo kòman nou ye mwen espere ke nou byen jodi a nou vini ansanm avèk yon lòt stil de video pou nou kote ke nou pral pale ou de kelke figi de stil figi de stil la de fwa nou itilize yo san ke nou pa rann kont e se de bagay ke nou aprann lekòl men de fwa nou pa mete yo an pratik nou gen dwa wè moun itilize yo e nou menm tou nou itilize yo nou pa janm konn ki figi de stil nou itilize e nou pa konn Poukisa nou itilize l? E dèfwa, e se youn nan rezon ki fè pawòl yo yo gen yon kapasite terapetik ladan yo, pawòl yo siyifi anpil bagay lè ke nou di yo san ke nou pa detaye yon seri de bagay. Jodi a, nan nan tout figi de stil ki egziste yo, gen anpil ki egziste, e mwen fè videyo sa pou mwen kòmanse abitye nou ansanm avèk kèlke figi de stil, men si tout fwa nou renmen Stil de video a nou kapab bay like, abone ansanm avek chanel la e map vini ansanm avek lot figi de stil pou nou tankou metafò e ipèbòl e konparezon lot bagay pou nou kapab konnen kijan de figi de stil yo ye e pa bliye tou genyen ladan yo ki mache youn ansanm avek lot la tankou jodi a mwen pral pale nou de ipèbòl, ipèbòl la li menm li mache ansanm avek egzajerasyon. E rezon ki fèm vini ansanm avèk figi de stil sa, ansanm avèk stil de video sa yo, se paske mwen te kwaze ansanm avèk yon video sou tiktok, kote ke gen yon jenòm ki fon kòmantè anba yon video yon timoun kap danse li mande eske timoun sa li pa pipi nan kabann ankò, men yo te reponn li mal paske yo pat konprann sa kel vle di a, Yo te di, Wi, li pipi nan kabann, men yo pa bezwen moun ki pou travay. Poudan, poutan se pa konsa yo ta sipoze reponn li, se jis nan fason timoun nan, li konpòte l, li entèlijan, li fè bagay yo byen, se nan fason sa a ki fè moun nan te poze kesyon an, men malerezman yo te reponn li mal san ke yo pa t kapab rann kont de sa ke

Kidonk, ipèbòl la li menm, si w ta ap pran li an franse, sa se an espanyòl mwen li l, si w ta ap pran li an franse, w ap. Hyperbole consiste à exagérer la pensée quand on exprime une idée. Kidonk, lè w ke w pale, ipèbòl la li menm li pèmèt ou egzajere sa ke w ap di a. E ipèbòl la li menm dèfwa nou pale nou itilize l men san ke nou pa konnen. E lòt figi de stil yo tou nou itilize yo, atis yo itilize yo men dèfwa li difisil pou nou konprann, nou wè ke sa moun nan vle di a li gen konparezon ansanm avèk yon lòt bagay men Dèfwa li difisil pou nou konnen si se yon metafò, si se yon ipèbòl, si se yon konparezon, kidonk nou pa konnen l. Poutan nou te gen l lekòl men dèfwa nou konn bliye l. M pral moutre nou kèlke egzanp de ipèbòl kote ke lè nap lè nap pale nou itilize kote ke nou pa menm konnen. E videyo sa mwen fè l se akoz de yon kòmantè ke mwen te wè sou TikTok kote ke moun nan poze kesyon yo mal reponn li poutan sa l di a se yon ipèbòl men yo pa defini sa l di a pou yo kapab. Men kèlke egzanp ki egziste ou kapab jwenn fasil. Diamale un millón de veces Mwen rele w yon milyon fwa, m t ap rele, mwen rele w yon milyon fwa. Ou konprann? Sa se pou moutre w nan ki dimansyon ke li tap rele l, poutan li pa rele l yon milyon fwa vre men li egzajere aksyon an. Gen moun ki tèlman bay manti dèfwa nou konn tèlman ap di ke moun yo bay manti, ou di te bajale la luna. Te bajale la luna y las estrallas a tus pies tankou ou menm ou tèlman bay manti pou moutre sa ke wap di a li tèlman nòmal ou kapab desann la lune nan avèk etwal la pou w pwouve moun ke sa ke wap di a li nòmal poutan moun nan pa kapab desann e etwal la avèk lalin nan vrèman. Sa a se yon stil de ipèbòl ke moun nan li itilize pou l kapab pale. Lo sabe todo el mondo, Ou konn tout bagay ki nan mond lan. Poutan pa gen moun ki konn tout bagay nan mond lan, men se fason dèfwa moun yo moutre ke yo konnen pa gen anyen ki kapab kole yo, pa gen anyen ki ka parèt anfas yo, enben yo kapab di,

mwen tap ka mwen tap dòmi ou konprann tèlman mwen gen dòmi ou konprann e ou ou moun nan dèfwa tou moun nan konn itilize ipèbòl la li di mwen t tèlman grangou la menm lè m te jwenn yon bèf mwen tap manje l sa se yon ipèbòl moun nan gendwa di Mwen tèlman swaf dlo la, menm lè m te menm lè m te jwenn yon galon dlo, mwen t ap bwè li. Sa moun nan itilize yon ipèbòl. E pou pou mes pou ti videyo a kòmantè a moun nan te fè a, moun nan di e ti pitit sa li kite pise deja? Sa se yon ipèbòl li itilize. Kidonk, se fason ke ti pitit la li menm li li evolye, fason ke ti moun nan ap danse, fason ti moun nan fè bagay li yo ekstraòdinè, li poze kesyon an nan yon fason. Men, moun yo pa t konprann, yo reponn li mal. Ou konprann? Se youn nan rezon ki ankouraje m fè ti videyo sa, jis pou m kapab montre nou yon seri de figi, de stil. Si nou vle, M ap vini ansanm avèk lòt figi de stil ansanm avèk lòt eksplikasyon tou nou kapab konprann plis sa ki rele figi de stil yo. Tankou nan tout sa ke mwen di yo la mwen pale de yon sèl figi ki rele ipèbòl. Ipèbòl la li egzajere panse a, li egzajere sa ke w ap di a lè ke w ap di l. Konprann? Pa gen e li pa li pa parèt sou yon sans de verite ladan l, men li akonpanye ansanm avèk yon egzajerasyon. Egzajerasyon an pou kont li se yon figi de stil menm jan avèk metafò, metafò a anndan metafò a ou jwenn konparezon. Men anndan youn ou kapab jwenn lòt. Kidonk si nou enterese ansanm avèk stil de videyo sa yo nou kapab fè m. fè m e konnen e ke m ap vini ansanm avèk lòt figi de stil pou nou m ap esplike nou yon seri de bagay e tankou pou nou kapab konprann. Pa egzanp lè Jimo te fè yon yon yon yon ti mizik la lòt jou li itilize metafò ladan yo e kote kote ke li di yap chèche non l, yap chèche non m. Sa vle di lè l di yap chèche non m nan, nou konnen kreyòl la fòkè, se pa non m yap chèche, nou kapab fè diferans antre non, n-o-n, e non, n-o-n. Lè sa a, n ap kapab konprann yon seri de bagay. La a li itilize metafò, men èske w ap konnen se metafò ke li itilize si ke w pa konn figi de stil? Lè l di yap chèche non m, Nom, e si ou ta pran nom nan ou defini l nan NOM, sa vle di yo ka yo ka ap chèche nom, non pa m. Men si w ap defini non an nan NON e M apwostòf, w ap wè se nom ki siyifi mari, y ap chèche nom, y ap chèche mari, y ap chèche yon seri de lòt bagay. Sa li itilize metafò kote ke li pa di betiz, men Lèw antre nan anndan sal di a ou wè ke li itilizel yon fason tout moun kap iti kap pale yo kapab di humm misye di yap chèche nonl poutan se pa nonl yap chèche wèman men se nom ki siyifi mari se nom ki siyifi mari se pa non pam men se nom ki siyifi yon mari yon gason yon lòt bagay konprann.